Salut salut tout moun Bienvenue sou chanel la Non pam se Miss Dadou L Mwen pote pou ou jodia yon bon ti video Pou ou menm si pandan konfinman sa ou vin menm jan avèm Oubyen tou ou vin ou vin pi gwo Oubyen tou m pa konnen Depi ou pran pwa ou wè wap pran pwa San ou pa gen kontwòl pwa ebyen video sa se pou ou li ye Ok Kay ti tas mwen nan menm la map bwè, li gen ladan li, kanèl, safran, jenjanb, sitwon mur epi ou pa gade kijan m fèl. Donk sa fè pou mwen li te primordial ke m te fè video sa pandan m nan eta sa paske franchman m pap pran 2 semèn m pap pran 2 semèn pou m pa wè pou m pa wè m nòmal. Mwen menm abityèlman m pa konn gen vant men Men, ou gen van. M ap ankouraje w si w pa t ko fè sa. Abone a chanèl la. Kite yon kòmantè pou mwen. Pa bliye. Like. M te ka di w ankò la. Rete la. Epitou, ou pral gade kijan m prepare ti te sa. Paske m diferan. Ok cheri m yo, jan m te di nou deja n ap bezwen safran, lay, kanèl, jenjanm epi sitwon mi. Nou tout nou konnen efikasite sitwon mi depi lontan, nou toujou tande yo di depi w bezwen degrese, bwè sitwon mi. Tyèd. Ou bwè sitwon li tyèd lap pèmèt ou degrese ok kounya la mwen pral m kòmanse rache yo la pou ou pèdi pwa efektivman ou bezwen gen yon gen yon chanjman konpòteman vizavi de kijan ou manje kisa ou bwè tou paske ou paka nan gazeuz e ou paka nan bagay glase. Sa a, m sorry pou nou. Si w renmen ti bagay glas, si w renmen ti gazezou, ou bezwen pèdi pwa oubyen ou bezwen kase vant ou, li pa bon pou ou. Si w te ka bwè tout bagay cho, li ta bon pou ou. Ou ka bwè yon ti bagay glase men fòk li pa ta twò twò twò glase. Ok? Lè w leve nan maten kounya, Pran sa pou abitid, bwè yon yon vè dlo. Lè w fin bwè vè dlo a kounye a ou ka bwè ti te sa, fòk te a tyèd. Lè w fin bwè te a, ou kite yon 30 minit pase avan ou manje. Ou manje lejè, ou ou pa manje manje ki lou. Si ou bezwen yon rezilta ki rapid, mwen menm nan 2 semèn mwen sipoze megri, m sipoze kase vant mwen. Kounya m te mete dlo a bouyi, m pral mete engredyan yo ladan. Ou ka chwazi bwè li avèk yon ti siwo myèl, mwen menm map kite yon grenn sitwon, map koupe yon moso e map vide ladan. Bagay sa franchman, map di nou sa, si nou bezwen rezilta. efikas fòk nou tou fè yon ti rejim tou si nou bezwen rezilta pi rapid fòk nou tou fè yon ti rejim tou gen bagay pou nou pa manje depi l gentan fè 5 6 zè la nou pa ka manje ankò n ap rete konsa oubyen nou bwè ti dlo manje ti bonbon ti bonbon sèl sou santi w bon grangou olye w al nan fritay olye w ale nan lòt bagay ok kounya li fin bon. M pa bezwen nan koule l, m pa bezwen nan kite l frèt paske mwen menm se tyèd la ki bon, se tyèd la ki vrèman efikas. Kounye a, sa se sa mwen menm map retire pou m al bwè. Mwen gen yon konsèv epi m pral mete rès la nan konsèv lan, ok. Sa se pou m bwè. Rès lan, m mete li nan konsèv lan. Epi m ap sere li. M ap mete l la epi nan lasware pou m bwè. Nan demen si Dye ve tou m ap toujou jwenn li cho. M ap bwè l ladan nan demen si Dye ve. Ok mè cheri, vwala m gen, m pral plen yon sitwon sa ladan pou m bwè l. Paske mwen menm m bezwen, m bezwen, m bezwen kase vant mwen an, m bezwen pou m fè yon ti megri tou paske mwen pran pwa. Tout pandan tou m ap fè ti egzèsis nan maten, m ap kouri, m ap fè ti, m ap fè ti egzèsis lakay mwen pou m ka pèmèt sa m ap fè a tou plis plis efikas. Paske si w te vin gwo ou pral fè rejim, li nesesè pou fè ti spò tou. Ok cheri m yo. Mèsi a ou menm ki te pran tan ou ki fin gade tout videyo sa. M panse map fon lòt videyo aprè 2 semèn egzakteman pou montre nou ki ki chanjman ki fèt nan mwen menm aprè m fin pran ti ti ti bagay byen fasil sa san m pa depanse anyen. M tande yap vann te 20 dola te te sesi te sela mwen m pa bezwen sa yo. M konn sa e franchman nap jwenn rezilta ok.